Chak dimanch soti 4 è pou rive 6 è nan aprè midi, Radyo Entèval ap envite w koute Didrojòj an dirèk. Didrojòj an dirèk, yon emisyon k ap brase lide sou pwen k te make aktyalite semèn nan anndan peyi Dayiti. Peyi a pa ka mouri e pou sa fèt, fòk ou bay dizon pa w zanmi. Alò, randevou kase chak dimanch 4 è, 6 è sou antèn Radyo Entèval nan emisyon pa w la, Didrojòj an dirèk.

Et ça va faire 28 ans dans un mois exactement. Voilà. Alors, euh, jeudi, hein, euh, nous prenons euh, parler de sa k ap pase nan peyi Dayiti. Men tou dabò, n ap kòmanse avèk Aken. Kote ke euh, Aken se youn nan jiridiksyon nan kestyon jistis nan peyi Dayiti. Nou genyen eh, parquet e nan zòn nan donk gen 18 jiridiksyon jidisyè m kapab di nan peyi dayiti aken se youn ladann donk nan aken kesyon jistis la gen anpil moun ki toujou ap kritike sa paske se nan ti gòdèt ke lajistis li menm l ap vann selon sa yon seri de moun yo menm yo fè konnen donk gen moun ki pote plent ki lè m di pote plent lan k ap plenyen. pou move tretman ke yo jwenn nan kesyon lajistis. Eben, nan jou ki pase la yo, genyen journalist vedèt Radio Interval ki ekri, li fè konnen ke dapre enfòmasyon ke li genyen a la dispozisyon l, eben sa yo rele corps du délit, corps du délit se lè pa egzanp yo arete yon moun pou yon bagay men yo jwenn yon bagay nan men l, yon materyèl, pa egzanp moun nan gen dwa vòlè yon sak diri, li gen dwa, yo gen dwa arete moun nan pou dwòg, yo jwenn dwòg nan men l, ou ankò yo vòlè, moun nan vòlè yon moto, donk yon machin, donk ou ankò yo jwenn moun sa avèk yon zam ki ilegal, se bagay sa yo rele kò di deli. Enben, daprè enfòmasyon ke jounalis nou Fanon Schneider li menm li di li dispoze, enben gen yon pakèt kò di deli ki yo menm disparèt tankou kout zèklè. nan jiridiksyon an, kote ke ta sanble genyen de komisè di gouvèneman, de sibstiti ki yo menm la ta sanble ap vann kò di deli yo, eben genyen yon sibstiti komisè di gouvèneman ki li menm genyen non l site. Nan dosye sa, eben, misye li di ke se difamasyon ke jounalis la ap fè sou li. Alòske nou menm kòm moun kap dirije radyo a, sa nou fè, nou pale avèk jounalis la, nou mande, hey, de quoi il en retourne? Eben, misye eksplike nou ke li kontakte komisè di gouvèneman sa ki li menm ta di ke li menm li pa nan kestyon konsa. Alòske jounalis la di li gen bon jan prèv, eben, li fè tweet la m kapab di piblikasyon an kote ke li di ta sanble ke komisè sa li menm li nan sak pa sa eben komisè la li menm olye ke pou li mande on dwa pou li m pa konnen m pa di pou l lave tèt li paske nou menm nou pa lajistis se li menm ki nan chèn jistis la eben li deside voye yon somasyon bay jounalis la egalman radyo entèval pou nou re. trakte. Jounalis la di pa gen sa pyès paske l gen bon jan prèv, donk l ap tann sitasyon an. Donk se konsa e sa ye pa bò isit nan jiridiksyon Aken kote ke Radyo Entèval ke w ap swiv la ki li menm jwenn an somasyon nan men an sibstiti komisè di gouvèneman ki li menm Trè pwobableman, m pral site radyo a an jistis, e site radyo a an jistis avèk jounalis li, epi nou menm n ap fè de preparatif an se sans, paske nou la pou nou bay enfòmasyon, nou pa la pou nou monte pyès moun, nou pa la pou nou kraze pyès moun tou, men Si yon otorite konnen se magouy lap fè nan nan jiridiksyon an lap fè sak pa sa eben nou pap sere kras pou pèsonn moun nou pa gen kòd lonbrik nou mare avèk pyès otorite ou fè travay ki bon yo bat bravo pou ou eben konsa tou kote ou desann kanson ou di mwens pantalèt ou an nou pap pè Hein nou pap krenn pou nou di sa. Voilà, se sa, se de sa ki li kestyon, m kapab di, an matyè denfòmasyon k ap pase nan jiridiksyon Aken an. Kòm ou konnen l nan jou k pase yo la, genyen komisè Adrien Exama ki reprann tèt pakè a e fò m di w ke se avèk anpil. pil tanbou mizik patizan l yo te vin resevwa l donk ki wè nan misye yon moun ki pral fè yon bon travay se vre ke misye te nan pake a deja l te bay de rezilta selon sa moun yo fè konprann e sèt fwa si yo genlè atann plis bagay nan men komisè Exama Eben nou menm Radyo Entèval mikro nou la, kamera nou la ap brake sou komisè la pou n wè kisa li pral remèt. Nou swete l bòn chans pou kesyon jistis nan jiridiksyon Aken an. An parlan de komisè di gouvèneman, nou genyen mèt Ronald Richemond k ap dirije pakè Dèkay ki li menm te poze sele. Jou pase yo la, sou lopital Laplas ke li menm te kite yon jèn etidyant an syans enfimyè mouri akoz lajan l ki pat kont, eben moun sa yo, responsab lopital la, yo pat reponn a konvokasyon komisè di gouvèneman de Kay la, misye li menm an reyaksyon li poze sele, donk pou moun sa yo pa kontinye eksplwate ou di mwens bay sèvis nan lo. lopital la. Lòt enfòmasyon se kestyon Premye Minis Ariel Henry ki sot patisipe nan yon rankont nan yon somè caricom kote ke yo sot diskite la kestyon peyi Dayiti nou konnen ki ap fè fas kare avèk anpil pwoblèm Depi lamò prezidan Jovenel Moise 6 7 jiyè 2021 donk pral genyen 2 zan donk nan mwens ke 1 mwa se vre ke sou prezidan Jovenel te gen pwoblèm eben aprè Jovenel pwoblèm yo vin pi rèd eben se Ariel Henry ak ekip li ki sèlman kòk chante nan peyi Dayiti, se yo menm kap koupe rache, alò yo di ke yo bezwen fè eleksyon, yap rankontre avèk de sektè nan lavi nasyonal la pou wè kòman yo kapab òganize eleksyon pandan ke ensekirite li menm la ap vale tèren, lap taye banda l la sou lestomak, kwaze pye l n kapab di sou lestomak pèp ayisyen ki pa kapab ankò paske tout kote. Ou pase nan peyi dayiti gen yon fwaye de gang eben la ou genyen lèzetazini ki li menm apiye gouvèneman sa ki apiye akò 21 desanm 2022 a ki li menm mete yon strikti ki rele Haut Conseil de la Transition ki gen nan tèt li madam Mirlande Hyppolite Manigat donk madam Mirlande Hyppolite Manigat avèk 2 lòt moun k ap dirije kestyon sa kote ke yo bezwen bay yon kout men dapre sa yo di fon repase men nan konstitisyon an, mete sou pye yon konsèy elektoral, pwopoze 2 moun pou fòme yon nouvo gouvèneman. Alò se kestyon sa yo ki t al diskite nan kestyon caricom. Alò ou gen anpil. Pil anpil moun ki te patisipe, pami yo genyen Mèt André Michel, sdp, ou genyen Clarens Renois de UNIR, ou genyen Claude Joseph ki gen yon pati politik m kwè ki rele ede. Donk se moun sa yo avèk divès lòt ankò ki yo menm te prezan nan kesyon rankont sa. Alò gen youn nan sipòtè pouvwa ki ap dirije eskwad demokratik. se Paul Géraud Jean Baptiste, alò m pa konnen si misye te jwenn envitasyon pou l t ale nan rankont sila, mesye sa ki gen yon ti esyonon pa enmède PM nan, donk ou bouje sanksyon ou ri sanksyon, donk si w ta manke fè dezòd menm w ap pran sanksyon pi rèd donk nan kestyon anmède PM Ariel Henry se kitel travay. Nou konnen nan jou k pase yo la gen kestyon entanperi ki fè anpil mò nan peyi Dayiti, dlo pase yon pakèt kote donk e sitou nan Lewogàn moun yo pèdi prèske tout afè yo gen moun ki mouri nan Grandans kòm konnen e dabitid lè bagay sa yo pase ou genyen e kestyon pwoteksyon sivil ki a pye dèv pou pote èd bay moun yo. Konsa tou, gen anpil malfra nan gouvèneman an ki toujou pwofite de malè sa yo pou yo fè bè yo. Donk pou resevwa èd oudimwens debloke lajan nan non viktim yo alòske Vrè moun ki benefisye lajan yo se konn moun ki nan gouvèneman se pa ditou moun ki nan bezwen yo. Donk kòm nou konnen peyi Dayiti sitiye li la sou trajektwa siklòn donk peryòd siklonik lan li kòmanse depi le premye jwen Donk li gen pou l kontinye jiska mwa desanm. Donk peyi Dayiti gen pou l fè fas a jan de bagay sa yo. Men malerezman nou pa janm gen de zotorite ki pou panse peyi vreman kote ke pou yo kapab pran de dispozisyon pou evite paske anfèt nou konnen gen yon pakèt bagay ki pase gen yon pakèt siklòn gen flora gen aryèl gen siklòn jan gen yon dividal siklòn ki frape peyi Dayiti men sa Pa brinding, m kapab di otorite yo ki yo menm pa janm pran de dispozisyon pou fòse moun yo ou di mwens mete moun yo nan kondisyon pou yo konstwi kay yo konvenableman. Lè m di mete moun yo nan kondisyon paske ou pa kapab fòse yon moun fè yon bagay si w pa ba l mwayen pou sa paske si leta pa mete travay donk kòman moun yo ap kapab fè achte de bon materyo pou yo kapab konstwi kay yo. Si pa genyen 1 travay si otorite yo fèb, pa egzanp lameri, donk pou pa bay nenpòt moun pèmi, ou pa kab konstwi nenpòt ki kote, kestyon zonaj, eske bagay sa yo respekte nan peyi dayiti, la kestyon, m panse ke tout moun gen repons li, se non, ok, donk se jan de bagay sa yo ki fè ke peyi dayiti toujou ap konnen de moman difisil, paske ou pa gen otorite, Youn nan bagay otorite yo yo menm pou m pa di se sa ki primòdyal pou yo lè yo rive nan tèt yon enstitisyon nan leta eben se fè kòb, kestyon pou nèg pase nan leta nan peyi dayiti apre sa pou mouri pòv la sa se bagay lontan, kounya menm si nèg la fè on mwa de mwa fi a fè 1 mwa 2 mwa kòm chèf kòm direktris direktè e tande wap tande li gen kay ki koute milyon e sesi nenpòt ti biwo nenpòt ti kès yo lage nan men yo la e genyen kas ki vin nan tèt mwen kès dasistans sosyal nou konnen gen direktris la ki anba kòd donk pou kestyon malvèsasyon.

Ansyen premye ministre Laurent Lamothe, Laurent Salvador Lamothe, aktyèlman la, misye pa nan peyi Lezetazini kote l bay talon l aprè ke Lèzetazini li menm la endekse misye kòm moun ki gen dwèt long, ki gen twou nan manch. Misye la ta kraze on afè 60 milyon de dola ameriken, 1 nan kestyon lajan Petro Caribe, An menm tan, popilasyon an ap kwoupi dan lamizè. Nou konnen Lamòt te gen kestyon stad, 25 stad pou l te fè. Eben, menm 25 pak, misye genlè pa reyalize a kòb sa a. Men, misye anrichi tèt li. Mwen menm kòm Ayisyen ki genyen dezesperyans avèk se gran peyi, E kòm Lezetazini, nou gon ti tan nou viv lòt bò a, nou swiv kòman yo fè politik yo, kòman yo aji non sèlman avèk Ayiti men lòt peyi. Mwen menm sa m pa ka konprann, e sesi mwen di sa li valab pou Kanada, kote ke yo di konsa ke yo vle ede peyi Dayiti, y ap sanksyone moun ki anpeche peyi a li menm li fonksyone. Kesyon ke mwen m ap poze tèt mwen, Lèzetazini, Le Kanada, ki kote yo te ye lè moun sa yo te opouvwa? Pa egzanp, Lamòt, yo deklare l persona non grata. Kòman fè misye gen tan kite Lèzetazini? Si Lèzetazini te vle fon bagay vre, yo pa tap gentan anonse misye sa. Ok? Menm lòske yo ta di yo pa gen pwovizyon legal pou yo arete misye, men o mwen yo tap fè sa pandan ke misye nan peyi a, lè sa tap gon enpak e, e sou, m pa konnen, e sou misye, kote ke, si l konn wont, Pou les etats unis yo pouse do l mete deyò. Men lè w gentan di la, monchè ou konnen tèl dat la nou pral pran sanksyon kont ou wi, degaje w jete w. La se pou montre w ke les etats unis nan konfyolo avèk Lamòt. Les etats unis de konnivans avèk Lamòt. E prèv la li byen klè paske lè w sonje Lamòt te premye minis li menm avèk m kwè se madam Sison bon m pa sonje non anbasadris lan se te kòkòt a figawo kote ke lap pase men nan ren men nan kou ou konprann gen yon ekip pro paske Lèzetazini tap sipòte Lamòt ok alò lajan sa yo di Lamòt kraze a Ki kote kòb la ye? Eske kòb sa an Ayiti? La repons se non! Paske lè nèg yo kraze lajan yo, yo pa kite l an Ayiti. Donk, si Lèzetazini ka mete yon chif, ou konprann, sou tèt lajan sa, se ke yo gen tras kòb la. Enben, depi lè misye t ap bagay lajan, poukisa yo pa te de peyi Dayiti? Mwen menm, Kòman m konprann desizyon Lezetazini, desizyon Kanada ki di y ap anpeche yon seri de moun pou pa file sòl lakay yo paske moun sa yo ap sipòte gang, sesi, sela. Mwen menm jan m konprann ni, se Lezetazini, se le Kanada, la Frans, m ka di loksidan, le gran peyi k ap renouvle pèsonèl restavèk yo nan peyi Dayiti. M ap reprann. Kestyon sanksyon le Kanada, Lezetazini ou otr ap pran pa gen anyen pou l wè ak kestyon ede peyi Dayiti. Si yo te vle ede nou, pa egzanp lè w bezwen bare yon dlo, se pa tann dlo a fin debòde, se depi nan tèt mòn nan, se a la sours ou bloke dlo a ou gentan ba l direksyon. Alò, ou kite Lamòt, ou kite Pil lòt nèg ki nan gouvènman fin gagote lajan peyi a, yo vin envesti lakay ou, epi se kounya la ou di ou pral ede nou alòske ou konnen yo t ap kraze kòb, yo pran lajan sa yo vin boule l lakay ou, yo envesti nan imobilye, asireman yo envesti nan yon pakèt lòt bagay, kounye yo kenbe kòb la, lajan sa yo pa retounen l ba peyi Dayiti, ou di e, ou konn sa k pase ti tonton, M deklare w persona non grata, m bloke lajan w, m sezi byen w, ou pa kapab viv nan peyi m nan ankò. Mwen menm, mwen konprann mesye sa yo, mesye dam sa yo, se kòm yon napkin, se yon mouchwa ke yo te ye pour le grand pays, yo fin siye nè yo avè l epi yo jete l. Se one time use ok yo itilize w yon sèl fwa epi yo jete w epi yo pral chèche lòt mouchwa lè yo bezwen mouche nen yo se egzakteman sa kap pase la yap renouvle pèsonèl restavèk yo nan peyi dayiti eben nèg sa yo fin fè travay yo ou pral wè gon seri de lòt moun kap vini Epi yo pral fè menm djòb nèg sa yo te konn fè epi pli devan swa yo arete yo mete yo nan prizon yo sezi byen yo epi wap gade wap wè peyi ap kontinye depafini pa gen anyen serye ki ap regle vrèman sèt kestyon yon seri de moun ap bat bravo la kontantman le fèt ke Lamòt e Lèzetazini pran sanksyon kont li Kanada te pran sanksyon kote ke misye te menm konstitye yon batri davoka pou defann li. Alò, m pral gade eske l pral fè sa pou Lèzetazini. Donk, kestyon sa yo pa gen anyen pou yo wè ak a, kòman m te ka di sa, a ede peyi Dayiti. Se pa vre. Mwen, mwen toujou di l, si nou menm Ayisyen, nou pa mete tèt nou an plas, nou pa pran yon desizyon pou nou fè peyi n, pa gen pyès moun k ap vin fè l pou nou. Enterè nou gen nan peyi Dayiti,

Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts en matière de relations internationales. Cette question peyi zanmi, peyi d'Haïti, sa se BS ke yo ye. Ok? Les Etats-Unis pa zanmi pyès moun, le Canada pa zanmi pyès moun, men y ap defann pwòp peyi yo. Enben nou menm Ayisyen, li lè, li tan pou nou gon jenerasyon moun ki gen nen nan figi yo, menm jan nou te genyen nos ancêtres, ok, ki yo menm te fòje ou di mwens te envante la libète, m pa di fòje, donk ki te òganize yo pou yo bat lame e Napoléon an, pou yo te kreye s kon apèl la nosyon de libète, ki fè ke nou genyen ti bout tè sa a, ki rele nou. Antre parantèz, chè mèt chè mètrès, paske, m oblije di ant parantèz, paske se pa nou k ap dirije, nou konnen sa depi yon bon bout tan, on twit met on nèg, on twit jet on nèg. Donk, se sa, e mwen m panse ke li lè li tan, ankò yon fwa, pou gon priz de konsyans lakay on seri de moun ki panse ke Blan ap vin fon bagay pou ou. Blan pap janm fè anyen pou ou e dayè si w pa gen pwoblèm, blan pap santi l konfòtab. Li pap gen menm enpòtans lan ankò. M ap pran egzanp yon moun ki pati ki ale aletranje, ki travay, ki gen ti kòb ki retounen nan peyi Dayiti. Epi lè l rive, li gen dwa wè ti Jan oubyen ti Jak, li ba l yon 20 dola, li ba l yon 30 dola, li di, monchè al, al fè tèl bagay pou mwen. Si demen ti Jan, ti Jak vin gen posibilite pou l fè 20, 30 dola pandan l nan peyi Dayiti, anben dyaspora sa lè l rive nan peyi Dayiti, li p ap gen menm valè a ankò. Paske gon seri de bagay se li k pou al fè l. Ann di l ta rive yon kote l pa gen dlo lakay li fòk se yon bokit dlo pou l al chèche. Li ka rive yon kote se li menm antanke dyaspora k al chèche bokit dlo a wi. Alò gon seri de dyaspora k ap twouve yo bokou pli zalèz. Lè pa egzanp gon seri de moun ki pa janm avanse de fason aske lè ale pou yo kapab toujou voye moun sa al achte pou yo al fè yon seri de bagay pou yo al ak yon tchenj nan men yo. Anben se egzakteman sa wi. Alò m pa di tout dyaspora men se egzakteman sa yon pakèt peyi ap fè. Paske nou menm nan peyi Dayiti si nou pa gen pwoblèm egzistans yo pap vle di anyen. Sa vle di fòk nou menm nou gen pwoblèm epi pou yo menm pou yo nan yon pozisyon ki pli wo pou y ap ede nou. E se lè sa y ap santi yo alèz. Enben, toutotan ke nou menm Ayisyen nou pa konsyan de sa pou nou wè si n kapab, bon m pa di envèse bagay yo men kanmenm chanje kondisyon lavi nou, se nad makinad. Gen peyi k fè l, gade Le Rwanda an 1994 yo t ap goumen antre yo, men mentnan Le Rwanda se youn nan peyi ki ap pi byen mache an Afrik. Lè w pran Kigali la kapital Rwandèz, se youn nan pi bèl kapital ki genyen. Si yo fè l, jan zòt konn di, nou kapab fè l tou. Men pou n fè l la, se pa m pa konnen, blablabla. Fòk nou mete tèt nou an plas. Fòk nou vle sa. Gon ekip moun le fèt ke yo jwenn opòtinite swa pou yo antre nan yon pwogram tankou pwogram Biden nan, yo panse se Eldorado, se Kanaran yo antre, lamizè fini pou yo, donk m pa konnen yo tou gen lavi etènèl. Non! Si w gen chans pou w antre nan peyi sa yo, ou pa gen travay, pa gen sekirite nan peyi w, aranje w, donk pou ou menm ou fè sa, men pa bliye kote w sòti! Sinon, yo tap tou baw swa sitwayènte amerikèn ou di mwen si yo baw rezidans poukisa se yon paròl yo ba ou, yon bagay tanporè. Paske yo vle itilize ou kèlke pa. Ou menm fòk ou itilize brain ou, so you have to use your mind. Blan li menm, li itilize mind li. Kòm toujou kon ap di l, don't sit on your mind, use it. Suspann chita sou bon nanm ou utilizel. Don't sit on your mind, use it. Suspann chita sou bon sans ou. Suspann chita sou nanm ou utilizel. Blan se sal fè.

nan peyi a tande 53 milyon de dola prè de 54 milyon de dola ou tande on peyi ap fè on lòt kado pou kestyon konbat lamizè konbat grangou se pa sa ke nou bezwen nan peyi dayiti nou bezwen pou vale latibonit bay diri Ankò, nou bezwen pou yanm, patat, mazonbèl ap soti nan Grandans. Nou bezwen, pa konnen lòt kote tankou Kabarè ou ankò Akayè ki pwodui bannann, nou bezwen bagay sa yo pou pwodiksyon nasyonal la li menm li remanbre. Sèt kesyon 53 milyon dola ou pral wè 53 1 virgil 7 milyon de dola sa yap voye dè expè ladann on bon pati ap rete nan kòb la answit ou gen nèg nan pouvwa yo ki pral devorel epi pèp la pap jwenn anyen se pa ni yè ni jodi a yap bay lajan yap vini avèk on seri de pwogram a travè usaid ou du mwens nud nada sa pap itil nou on

E pou sa fèt, fòk ou bay dizon pa w zanmi. Alò, randevou kase chak dimanch 4 è, 6 è, sou antèn Radyo Entèval nan emisyon pa w la, Dutro Georges en direct.